M pral chanje rad sou mwen M pral chanje rad sou mwen paske si pitit gason m nan te ka chanje te ka mete pye l nan dlo pou mwen mwen menm tou m pral mete pye m nan dlo ni nan labou e ni nan dife pou li m ap fini tande m pral chanje rad mwen kounya la. N ap tann ou la frè m. Frè an va yo kite misye ale e frè wè wè n ap tann ou la e m pa prale la kite James tande frè m pa prale la kite James.
Bon kote m pran la mezanmi Jè banm rele nèg yo poum di nèg yo konsa Nan pa gen James tande Nan.
Jolikè konbyen kou mete pou fè jodia la. Se jolikè le mons.
Nou rete 4 kou. E m vle pou met sa nan may ou. M vle pou met sa nan brenn ou. 4 kou.
Sa pou toujou kite l nan may ou.
Sa pa telefòn ou kap sone la menm.
Pito a kèk dilè kap rele nou. Yo alo sak gen la. Alo banm diw majò. Banm diw slip rann mwen sèvis lage James li tande lage James li. Lage misye m pa konprann ki bagay wap di la non frè. Kò te dim fè sam vle avèl. Paske sèl la vin la li di lap met li di lap met la polis sou kou a wi. M gentan tire misye deja misye gentan mouri deja frè. Hein.
Koul fon lè papa e jete m pral jetel. Epi m pa gen twòp bagay pou m diw non frè.
Woy. Zanmi Djemsy a touyem. Kiyes sak rele w pou Djemsy la menn. Epa pè a k relem kòmsi kap mandem pou Djemsly menn oh lagè misye baba. Djemsy menn. Yeah menn. Bon e kòmsi m tande w di li mouri bon w poko menm fè tèt nèg la epi w di l mouri menn. Pou mwen menm e kòmsi misye mouri deja wi menn.
Bon sak pase menn. Misye te banm twòp manti anndan prizon an papa mwen m deja fè tèt misye la depi m antre la patnè menn m aprann li k antre la e tèt misye m pral fè klè. ou gen sa nap fè m soti la m tèlman tèt mwen cho m fè tèlman tèt mwen cho e sitou menm jenòm ou tèlman ou tèlman kase bwa atè a bay sa yo kèm vin soti m bon m sa nap fè e menm mwen m pa wè kote met pye paka m pa menm pa m chanje bay m chanje menm ann ale m gon zen m ki ki nan radyo m bal fè anons lan radyo èske ou konprann Mesye banm di w bagay Ki tenten misye ap vin di moun la men. M pa nan mache ansanm avè w.
Mwen ba w jodi an pou w ban m James li. Ann ale.

Ou te okouran de tout bagay papa menn. Antre nan tele la fò edem fè tèt misye ye. Deja monchè.
Nou kòmnse fè twòp tan la papa menn. Ann antre nan geto a epi poun ka tou al fè tèt misye papa.

Se kèm ki pousew koz gen de bote ou kwaze anfas ou menm si ou ta bèbè wap oblije pale. Gad de tenten menn yo pa fout di w fèmen dyòl ou la menn. Mwen ta byen renmen fèmen l vre men fòm ta tou fèmen zye m tou an menm tan. Kòman sa? Koz wè w sèlman ou gentan aktive tout sansasyon lanmou lakay mwen pou ou. Oh resite powèm byen tande. Talè mari m ap vin voye w nan peyi san chapo tande frè.
Ale nan peyi san chapo kounye a pap janm yon pwoblèm pou mwen. Koz tout rèv mwen se te wè yon zanj sou latè avan menm ke m mouri. E chans pou mwen, Bondye fè m wè w jodi an. E jan misye sot ap trete w talè a, nan zye pa m li pa imen ditou. Ale, an m rele Ledi a. Ledi! Wi cheri.
Vin pale w cheri.
Ledi, ou wè m pral soti la? e tèt misye m tap tou al fè men yo rele m pou yon misyon la e lèm gade bò ravin nan m wè gen twòp moun bò ravin nan sa vle di m apral sòti la ou menm jere tout bagay tande le di depi ou wè misye ta manke fè e a annik antre anndan rale flinng la epi fout fè bal pou li tande ebyen le di pa bliye non fò fè manje a tande papa le di.
Ki kaka sa manzè ap vin di m la pa gen magi menn yo tou fè manje wap vin di pa gen magi tande ann ale tande papa. Ou se yon bèl marabou ki merite trete tankou yon rèn. Kwè m si w vle, kote w ye a l ap asanble w. Ou merite yon nèg ki ka fè w viv sa k rele lanmou. Yon nèg ki p ap trete w tankou yon esklav. Ki dwe ba w valè ke w merite. Koz nan zye m ou vo plis ke sa.
Ok ok ok sispann sispann sispann pale ok sispann pale.
Ok dakò map sispann pale men an konklizyon mwen vle fè ou konnen nèg sa mwen sot dekri ba ou an li kapab mwen menm.
Bon e pa sa te move mesye bon ki ta ka nan tete misye lòt la soti pou l kase yon bwa nan tèt mwen bon sa m ta fè la menm pou m sa k te fè sa k te fè m al vire tire misye la menm.

An li k rive l dèyè a aprè ti motherfucker a mwen vin mete l la pou m ka tou al fè tèt li e m pa bezwen konn si gen moun bò ravin nan non papa paske nan mal nan mal nèt paske misye te banm twòp manti ou tande sa m di w la menn wè la m ap fout misye 7 bal nan bouda l mon amour.

M fon ri vye deyò a m wè si mwen ti motherfucker a tande papa.

Yo Jamesy! Yo bro!
Sa kap fèt? Yo kote w te ye menn tout moun ap chèche w nan tout kwen men nou pa janm ka jwenn ou menn kote w te ye menn? Ah monchè pwoblèm pwoblèm menn yo m devan lakay ou a wi menn.

Frape nèg yo frape mwen menm. Yo pa pa. Yo kòm si yo tande mal pot bay pè a pou yo lage pè a menm. Kèdiste menm yo gen bon presantiman men presantiman yo pat sa yo te ye. Yo te panse ke nèg yo te ka touye pè a epi yo te ka pran kòb la. Ebyen yo nèg yo envèse bagay la menm. Se mwen menm yo ta pral touye patnè epi se kou pè a li ye menm.
Se kou kiyès ki. Kou pè a li ye? Baz, tout tan nou tande yo kidnape pè a bagay sa yo menm. Yo pa kidnape pè a vre non menn. Se konplo yo mare avèk nèg yo menm pou yo ka kidnape l menm pou yo ka fè kòb wi menn. Ah shit menn yo Djepsy m te pa lo menn Djepsy m pa la avèw menn e frèm wi m pa la avèw Djepsy m di w non menn gad kounya gad gad sak rive kòman konplo pè a menn sak sak pase menn kòman sa esplike m byen menn. Zanmi.
M rive nan geto a men m fon bann wout menn lèm rive kote a m annik al pot kòb la papa lèm gade frè pè a pran kòb la nan menm pè a tonbe ri m sonje m tap pale w de yon majò ki te nan prizon wi yeah ebyen menm yo m pa konnen menm yo ki kote misye jwenn kèk kontak misye lage misye kwaze avèk pè a m konnen pè a aksyonè menm kounye a pè a mare konplo avèk misye pou yo ka fè kòmsi yo kidnape l.
M pran nan cho wi. M pran nan cho bro m vin lakay w la m tèlman pa konn kote m fè bon m di w m pran nan cho. Pè a ki cho w pran menm? Avèk sè James li a m di w m pran nan cho. Pè a ou paka pran nan cho pè a paske dènyeman m kwaze avè w ou di m tande ou di m konsa ke ou menm a James tout bagay fini tout bagay regle ou sa vle di ou pa gen ou pa rankin dosye ak James non kote tout bagay regle a e sa w te panse men e pa sa li bagay yo pi konplike ke sa. Pè a banm pale avè w pè a. Sa vle di ou chwazi yon bon zanmi konsa wap bay manti pè a. Epa manti non map ba ou. Bon sa wap banm la kijan rele pè a. Banm esplike w. Mwen pale avèl. Misye m fon plan lèm fin fè plan an kounya la misye pran tout bagay m fè atire misye.

Sa ki vin pase mèt la, nèg yo kite m dòmi nan yon vye kwen men. Lè nèg yo fin kite m dòmi, an demen maten, nèg yo al fè yon kou pou yon moun. Yo kite m avèk, misye kite m a madanm ni. Kiyès ki pa madanm ni an? Majò a, bandi an men. Bandi pè a di pou yo, yo mèt fè sa yo vle avè m lan. Konnya kite l kite m a madanm ni papa. Ou konnen men yo, li vle ap atnè men yo e nou kèk yo zanmi. Sa k pase, sa k fèt? Bon baz, met may sou fanm nan ban m espliko.

Like gad kòman sa fè pou soti men. Baz jou an jou la baz. Yo fè si se pa sa m fè Kensly menm. Nèg yo e kite nèg yo kite m menm vini vini vini nen pou nèg pou nèg yo vini pou yo tiye m wi baz. E menn yo m gad fanm nan menm m di yo pa gen lòt mwayen ki sa w wè m di jou la baz. Konsa m fè baz. Yo m tounen Osval Durand baz. Kòmanse ap di de se de pawòl baz bon bon kote m wè fanm nan fache monchè m panse fanm nan ap pike m menm. Gyèt yon bagay la menn wè menn. Wè pè a kite geto al kite w nan geto al di nèg yo tiye w menn. E pa sa m ap di w la wi menn. Yo wal nan bagay vann machin vann laptop men pou sove nèg la kounya gad nan ki pwoblèm nèg la te mete w menn. Zanmim baz epou nana m tal eseye fè sa ui kinsey baz map baw manti oo ou nan James li pral ye la. Frè, ou wè la, e Bondye k sove w, la m pa tap ka sove w, pa gen nèg ki tap ka ede w fè anyen non menn. Zanmim. La e pou kont ou te ye wi menn. Pè a, banm di w pawòl. E granmoun ou ye pè a. Ou antre kò w nan twòp vye koze pè a. Mwen fè 1 an map pale avè w pè a. Ou pa janm vle tande m non pè a. Ou chwazi menm pwòp zanmi w ap bay manti pè a ok si w gen yon pwoblèm la kiyès ki pral kanpe avè w ki sa m konnen m bral di 2 jèn renmen pè a ou wè peche timoun yo viv menn e ou menm bon bon bagay sa te pase deja ou wè ki erè w te fè. Yon relasyon k ap touye m. Pè a m pral avè w e 2 jèn ki renmen pè a bay bay bay bay bay eseye bay moun yo chans yo. Ou pa ka chwazi wap pèsekite ti gason kay men kounya la ou met tèt ou nan gwo zen pè a. Lè w pa vle jèn yo viv konsa non. Pa egzanp, ann ann pran yon ti egzanp ki trè klè. Si pa egzanp papa a manman w, si papa yo ta gen peche yo renmen, jounen jodi a w pa tap lapè a. Èske w konprann? Wi men sa la tou tou men m pa konn ki plan papa papa madanm nan te gen pou li men men m konn ki plan m gen pou Nana. Ban m pale avè w, men paran yo pat konn ki plan tou paske yo.

Alo sis. Wi nana sa w genyen. James li poko janm antre? M pa konnen non l pa antre non mwen menm. Okontrè se bò lakay bò lakay ou m t ale m wè papa w pou m mande l pou Jamesy kounye a wap nan nap fòkin rele m nap mande m pou Jamesy. Se nou k pral ban m Jamesy wi. Oh sis ou pa bezwen ap fache sou mwen.
Antouka l poko vini. Li poko vini, m ale.
Eeyy Gad jan Valery fache Janm site konn ap di m fi sa dwòl e pa manti vre non gad jan l vole avèm.

Yo max bay bay yo anpil menn men misye la menn misye gras a Dieu misye vin lakay la misye ap benyen ale lakay la la menn en pa gen problem menn ebyen na na na na pale aprè ebyen ok bro.

Map reflechi a sa menn yo sa domine m a mò Jamesly menn yo apye n pral li la a menn. Zanmi pam life goes on bro. Jan n te genyen l lan konsa Bondye ka refè nou genyen ankò menn antouka sa pè a fè a menn m pa kont li menn paske pè a gen kou pa l men sa sa pè pa l menn men bro m pa t janm panse a bagay sa non menn. Alo
Kòmandan Junior Se Valerie Wi m anfòm wi ou menm? On poblèm mwen genyen la wi mwen gen ti frèm nan ki gen menaj li m tande yo te kidnape papa li tal pote kòb lan ale sa fè 2 jou la m kwè li pa janm rantre èske m ka pase kote w lan pou m fon plent enben ok enben ok m pral m ap jis foun yon djinn sou mwen epi m vini enben ok mèsi.

Sa w gen la a? Non woy, s on kòb m t al bay pou pè a. Baby m di w sa, ban mwen di w yon bagay. Se pè a, yo te kidnape m, m t al bay yon kòb pou li. Ann antre men, poukisa w oblije rete la?

Cheri banm zo. M rete la konsa epi Nana relem epi Nana dim konsa ke yo kidnape papa. Ou poko marye a Nana.
E moso kob wi m ba ou pou li. Sa vle di m kite bil mwen pa vre? Pou m ba w mwatye kob pou yon machin epi paske papa Nana ou poko marye a Nana. Ki foli Romero sa pou w la? M konnen beb men nan moman m te viv li te pa t pi enpotan. Talè si yon bagay te rive w. Se mwen a manman mwen ki tap pèdi. Nana tap jis pran lòt nèg. Wi m konnen bebe. Men eske w konnen ok m t oblije fè sakrifis la pou li paske l te vin la tap kriye bagay sa yo. Jennifer, relasyon sa ap kanpe wi. Paske m pap kapab. Bon.
Depi lè w avèk Nana a, gon pakèt bagay kap fèt, m ta dwe pran prizon. Cheri, konbyen fwa nou di l pa vre? Gade, se granmoun ki nonm. Se granmoun ki nonm. Ou son moun ki sanble avè m, bon bon bon bon wè la wè jounen kòmanse ale, m ap tou nwasi cheve m fini. M jure kek moun ki sanble avem m renmen pou m te pran prizon m pat janm di sa.
Kelsly rele w pèsòn pa ka jwenn ou. Mwen menm mwen panse ke se pè a sa ki te nan konplo a m pran kensly m al lakay pè a. Ou panse pè a nan konplo a li ye? Non pè a pou ye cheri non non pè a pou ye byen o kontrè banm di w m rive nan geto a m annik bay kòb la pou pè a epi apresa epi yo lage pè a epi yo di m mèt ala granmoun nan bagay sa yo pandan m ap soti avèk pè a konsa m Gon nèg ki wè telefòn nan la li poul pran telefòn nan kounya m kache yon kote kounya la tèlman gen nèg kap dège to tande cheri tèlman gen nèg kap dège to m paka soti m oblije dòmi dèyè yon kamyon m konnen vava men tankou nan sèl pa met nan tèt ou ke relasyon an konplike bagay men non m pa manje paske e dèyè yon kamyon m te dòmi. Pou tèt papa nana. Ah cheri ou konnen li te ka fèl pou mwen tou paske misye renmen m anpil tou wi baby. Li renmen w anpil? Yeah li renmen m anpil wi baby. Wi sa vle di se li k renmen w men menm a manman m nou pa renmen w. Sak fè sa oh baby oh. Nou pa renmen w. Se nou menm ki renmen l. Non oh nou pa renmen w. Se nou menm ki plis renmen l. Si w ka ba nou peur sa pou al sove yon moun ki poko menm ou poko menm marye a pitit li menm se li k renmen w. Ok cheri sorry m pat panse sa tap rive jiske la m di w se pandan map sòti m oblije kache yon kote pou yo pa pran telefòn mwen epi pou yo pa tiye m tou.

Apa telefòn nan sone.
Nana. Baka twò presipite papa. Match la twò di fòm fon ti retrè papa.

Aah ou lage m non epa mwen oh mwen m ki lage w. Bon monalisa ya depi kilè m ba ou monalisa. Ou konnen virus lan fon poze la. Wi evre evre mè wi eh. Nap wè jodi an wi. Anh eeh. Wi bebe. Anh
ok a 2 zè.

Wouyy men rive mwen kaka. Wewewewee e li vre wi e li vre gadon tenten mesye. Misye pa mouri menm.

Dakò mwen sou. Pye. Ooh kèt. Monalisa, e talè m ap rann kont jodi a fè dezyèm fwa depi nou rankontre. Sa fè 1 an depi n ansanm wi, dezyèm fwa depi nou rankontre. Premye fwa lè w t ap pase nan zòn nan, ou t ap, ou t ap, ou t ap, ou t ap jigote ti deyò w la.

Fè gwo jale nal bay kay Christopher a pou Christopher ba nou. Anfen yo, mwen dènyèman m vin kote w la. M gon bagay trè enpòtan pou m vin di w, men m te yon ti jan toujou konsidere Christopher menn. Men msye yo, e trèt li ye. Alafen m wè kòmsi nou pa gen anyen n ka fè pou n chanje msye, men m bay vag. M ap just lage bagay la jan l ye a. M pa t vle vin dwat sou w non men m oblije vin dwat. Kisa l ye? Kisa l ye?
Yo, ou konn Christopher konplis nan tout sa k ap fèt yo menn. Li menm avek pè a yo met ansanm menn pou yo kraze w frè. Men wi menn son bagay m konnen em menm m konnenl trè lontan menn m te just just jan jou an sot di a m tap chache yon solisyon pou nou pou nou pat bezwen konnen tou. Bon anfèt yo se sam tap fè menm. Yo menn anba zye a toujou ap fèm mal wi menn. Tiens nèg yo frap ou fò wi. Wa monchè. Sa pase w pa wè figi nèg sa yo. A Max monchè m poze kote apa. Evre zanmi. Baz Nou krèy bandi wi Max. Christopher wawa. Ebyen ok frè.
Wè Christopher? Christopher konplis nan pakèt bagay. Wè lèm diw pakèt bagay? Misye konplis nan bagay met poud pou. Nan poud la m pat konnen. Wè bagay met poud la?
E misye k pran nan poud la ankò wi frè. Bagay m tande a 2 zòrèy mwen kay misye a wi frè.

Ou te ka nan plas mwen tou. M pa nan tout pale anpil sa yo. Se rès ba krankon yo vin debarase bout kay mwen an epi gade pran ba krankon yo mwen m ap kenbe tout sa k enpòtan yo pou mwen. M pa gen anyen w ap di m ale. Ou pa fèmen nan bouch mwen. M ale m pa. Sa w genyen cherie?
Men ki pwoblèm ou genyen?
Sa w genyen? Sa k fè w pap kab rete? On e fin resevwa yon apèl ou di bay bon kankan men kisa de kisa w ap pale?
Men sa w genyen?
Wi m konn sa paske w pat vyèj.

Wè mwen menm m ka jere sa an palan konbyen kob ka la ye. Se ton gwo kay li te lwe. Misye fin lwe gwo kay lan apre sa l kite m. Kounya la. Men konbyen kob sa ka ye?
Yon gwo kay, 8000 dola. 8000 dola?
Pou sa dam nan rele w li di w l ap flank bank ankò yo deyò? L ap flank yo deyò. M tou gen yon prensip m vin etabli la.

An ok pa gen problem Ok map tou al fè sa kounya Dakò chouchou Frèm fò nou fin pale frè Fò nou fin pale

Ou pa ka gen pwoblèm pou pè a la pou pa gen solisyon an, m di w konsa map peye kay la pou ou. Map bay kòb 1 an, 1 an sa e map ba w kòb 6 mwa ankò pou bay li. M pral dèyè kòb la pou ou, ou mèt tann mwen la. Dakò? Ou wè Mona Lisa, m pat gen kòb la kont, se 4500 dola m fè yè, ok, kounya la m al pran kòb mwen mete sou li, ok, ou wè. Meni. An fo tande komsi pou an fo tande an fo tande cheri pou tande ou gen pwoblèm kay la avèk pè a pa gen bagay sa. Bal resi retire fanm sa nan kòlèt. Wi retire l nan kòlèt ou.
Tèlman l banm cho.
Bon wè Monalisa wè wè m pat gentan fè anyen sa vle di ke pase lespri w pat anfòm men sa w pou fè retire dam nan sou al peye dam nan aswè a la lè fini vin tou vin kote m aswè a pou n rive nan al nan otèl la. Bebe pa aswè a cheri se demen. Kòmsi w pa ka fè enfò e vre w ap fatige ok banm di w demen maten o ti jou nou pral nan otèl la menm lè w poko bale chanm otèl la mwen menm n ap fè sa pou kò nou.

Alo kouzen. Kouz, sa k pase? Tout bagay nan men mwen la. Ah tout bagay fèt?
Gade banm zo, m kanpe devan lakay lan la mwen ap tann ou. Ok dakò. Aayy.

Ey tale moun nan sa tale tale tale tale ok ok men misye pal wè men men misye ki kanpe devan machin sa avèk mayo blan an wi ti chapo wouj la wi wi se li menm an se li sa epi wè lè wap pase devanl lan mete deyò konsa konsa konsa m kwè nan ou wi depi wap pase m panse lap rele w ale ou mèt ale.

Kote Arline ki fè gro konplo l la ki monte ti M nan. Ti granmoun nou te banm nan wi. Wi men ah granmoun nan ap fè mouton mòn kalvè la cheri ou wè la se kote w m vin li la byen okontrè m ka vin pale kèk bagay avè w bon m di w ou sonje 1 an de sila kisa nou te pale ou sonje pwomès lan enben ok cheri jodi a la ou se dènye zyè l kap ouvri paske wè pè a la pè a rive nan yon faz pè a egzajere kote ke misye fè m vann machin mwen misye fè m vann laptop mwen sou pretèks. Ke yo kidnape l. Bref. M bezwen pou al pran kòb sa pou mwen. Wap wè avèk misye. Pandan w avèk misye, map fè Erland rele w. Erland, Erland ap di w konsa ke, Madam, lè w vini, map oblije mete w deyò nan kay la. Sou pretèsk ke se moun la, se moun nan kay ou yo kap mande w kay la. Epi, pou kòz kri yo, bagay sa yo, di misye konsa, moun ki te konn peye kay la pou ou an, li te kite w akoz de li menm.

Oh my God! Yo, pe a konsel fin avèm. M te di yo sa. Liv entèlijan an, se mwen ki ekri l. Merci a chak grenn nan nou ki prete atansyon pou gade epizod sa. Ou menm ki poko abone, map envite w fè sa kounya. Se meyè fason ou kapab sipòte nou.